Medam e mesye bonjou, yon gwo salitasyon espesyal a tout fanatik ki pral gade videyo sa. Pa bliye zanmi m ou sou chanèl pa w la ki se Kòl Enfo. Si w potko abone a chanèl la, pwofite fè sa. Abone ak chanèl la kite yon kòmantè pou nou. Ede nou pataje videyo yo paske se sèl fason ou ka ankouraje nou. Mezanmi bon nouvèl pou tout pèp ayisyen m yo, bon nouvèl pou repiblik dayiti ebyen ti Magalie retounen nan kwadèboukè pi rèd vakabon kòmanse anba kòd vakabon kòmanse vole baryè vakabon kòmanse fouye twou mete tèt yo. Ebyen zanmim rete sou video a ou al jwenn tout koze w nan bon ti mami. Pa bliye ou sou chanèl kòl enfo a se la wap jwenn tout bon enfòmasyon yo. Zanmim anndan vilaj de Dye nèg yo santi yo bouke yo santi yo pa kapab yo santi yo pa konn kote pou yo mete kò yo ebyen nèg yo fouye yon gwo twou nèg yo tann plizyè pyèj si lapolis ta antre ak cha yo Andan vilaj de Dye pou yo tonbe zanmim. Ebyen sou video sa nap tou Voye yon salitasyon espesyal a tout polisye a tout pèp ayisyen e map di yo tou pridan anpil paske yo toujou di tout bèt je nè mòde nèg yo wè yo pa kapab yap fè tout fason yap kreye tout pyèj pou yo wè si yo ta pran polisye nan pyèj. Ebyen zanmi m, pou pi gwo enfòmasyon nou gen pou ou ankò, nou gen Vitelòm ki mande padon. Videlòm mande padon ak pèp la paske li wè li an danje. Li pa vle bwa kale a rive bò kote li tou. Gwo chèf gang zanmi m nan baz nan rakèt la nan Duval. Ebyen lè misye tande ti Magali deyò. Ti Magali soti pi rèd paske se Ti Magali ki te fè Lamò 100 jou kite Kwadèboukè al sere. Lè misye tande Ti Magali deyò, misye rele madanm ni, li di madanm ni konsa, Cheri nou pap ka rete non, an nou wè kote nou ta lage kò nou pou nou ta al sere. Ebyen zanmi m, pandan moun sa yo ap sove pou y al kache kò yo, Kò blip moun sa yo tonbe sou ti Magalie ebyen zanmim depi tan nap pale la Roméo ak Juliette gentan atè wi ti Magalie pa bay chans baz ti Magalie pa bay chans zanmim depi ti Magalie kwaze avèw se kò blip ebyen zanmim an Haïti la. Tout lide m di m nap rale yon souf paske se bandi ki koz moun pa ka viv an Ayiti.
Mwen salye popilasyon ayisyen an, frè m, sè m, konpatriyòt mwen yo, spesyalman moun Taba, Haut Frère, Fò Jak, Kenskòf. Mwen salye detèminasyon nou, entèlijans nou, konviksyon nou. E m konnen pa gen nou youn ki ap pran nan pwovokasyon. Kote ke m konprann li trè fòmal, mesye anplwa yon estrateji. Marye yo avèk Jenèf pou fè santi ke se popilasyon an ki delege operasyon Bwa Kale. Men m konnen nou trè entèlijan, nou trè fò. Nou pap kite pèsòn moun pran nou nan pwovokasyon. Ann pran egzanp trè klè. Yon nèg ki di nou nou prale nan operasyon Bwa Kale. M panse ke fò nèg sa a ta gen pouvwa, li ta retire odas nan zye l. Pou l ta anpeche bal pase ladwann, pou l ta anpeche zam ap vann sou mache nasyonal la, li pap fè l. E l konnen l pa ka fè l. Ban m fè yon ti ale trè brèf. Yo pran pretèks sou sa k pase Debussy a. Men m panse ke nou trè fò. Nou pa mal pou konprann. Lè n ap analize, n ap wè sa k pase Debussy a, se menm avèk ti pwovokasyon ki te bay apre asasina Jovenel la.